Bonjour bonswa mes amour koman nou ye m esere nou anfom pa la gras de Dieu jodia depi nou wè ti tèt video sa nou gentan konnen se Lindya ki nan kay la ki pote yon video pou nou jus avan mwen komanse map pran yon ti tan poum salye chak grenn abone mwen yo ou menm ki nouvo sou chanèl la map diw byenveni ou lakay ou ou pap regrèt paske Mwen toujou pote bèl ti video pou nou ki pou fè kè nou kontan ok mes amour jodia mwen pote ti tèt video sa kisa li ye se yon lwil karòt ok mwen li bon pou pase sou po ou li bon pou cheve men mwen plis sèvi avèl nan cheve nan cheve bebe tou mwen sèvi avèk li paske Mwen wè rezilta li ban mwen ok paske devan cheve li li te gen ti li te gen cheve nan tout tèt li epi cheve yo pa dèyè yo te vin kase yo vin tonbe kounye a mwen vin ap sèvi avèk lwil lwil kawòt la lwil kokoye e lwil pèsi ebyen Mwen ka di nou mes amour mwen komanse jwenn rezilta m pat ka trese yo yo komanse trese ok mwen pat ko fè trètman pou li paske li pot ko gen 1 an paske depi timoun nan poko gen 1 an ou paka mete nenpot trètman nan cheve li nan po tèt timoun nan ou paka mete trètman ladan li. Men kounya ti trètman senp sa yo ou ka mete yo nan cheve timoun yo ok ou menm ki gen yon timoun ki cheve li kout ou ta renmen jwenn rezilta cheve a ou mèt fè lwil sa yo mwen diw la e se avè yo mwen sèvi tou mwen ka di nou se avè yo mwen sèvi e Pa neglije fè yo pou timoun yo yap ede yo anpil anpil mes amours. Mwen genyen 2 grenn kawòt la ok mwen pap sèvi a tou lè 2 mwen ta pral fè tou lè 2 men mwen genyen sa mwen gen an li ase poum sèvi epi mwen vle montre nou kòman mwen fè lwil kawòt. Epi mwen tou di map fè yon yon grenn ok mes amours mwen gen graj mwen la ou ka blende li men se avèk lwil la ou pral blend ou ka blende li men mwen menm mwen pap blende li map grajel de preferans map rape li pou mwen ka fè li epi mwen genyen lwil doliv estra vyèj Ok ou ka fè li a lwil kokoye e lwil oliv estra vyèj ok ou ka fè li tou avèk ou pa ka fè li avèk lwil masketi paske lwil masketi se yon bagay ki lou li ye lwil e lalwa ou pa ka fèl avèl tou paske li lou zaboka yo se yon lwil ki lou lwil ou ka fè li se lwil. doliv e lwil kokoye ok mes amour mwen pral komanse avèk posesis mwen an byen rapid mwen pap graje li map rape li poul ka fèt byen rapid pou video a pa long ok Grenn kawòt la vrèman gwo li. Timoun pral mwen fèm mal, m gen lontan m pa graje, m pa graje fasil, ok. Wè li gentan fon bon on bon kou. Li bon pou po nou tou mes amour. Li bon pou po. Li bon pou cheve. Ok. Ou menm ki gen pèmanant. Map ba ou yon konsey. Pa mete li pou penyen. Ok. Ou menm ki pa gen cheve pèmanant. Ou ka penyen avel san problem. Men ou menm ki gen pèmanant. Ou ka mete li jodi a tankou nan aswe. Ok. Ou metel ou byen nan aprè midi ou mete li nan aswè yo lèw pral domi ou mare chevew nan demen si Dye vle ou lave li ou fèl tankou trètman ok men ou menm ki pa gen pèmanant ou ka penyen avèl kòrèkteman ou lave chevew chak semèn ok ou menm si w gen abitid lave chevew chak 3 jou 4 jou ou ka fèl ou ka toujou fèl ok men ou menm ki konn lavel chak samdi ok men ni mwen fini graje li mwen fini graje li mes amour men ni men koman ni soti ok men ni wè koman li soti konya la Kisa mwen pral fè? Mwen pral mete li nan yon nan vèso ke mwen pral fril la ansanm avèk lwil la ok wi ou menm ki gen pèmanant pa mete li fèl tankou trètman paske lap pi bon pou ou ok poul pa bay cheve ou paske lèl twò rèd nan cheve a li pap bon ok ou ka mete li chak aprè midi ou ka mete la aprè midi Ou ap lave cheve ou konnen ou ap lave cheve ou nan demen si Dieu veut ou mete li nan aswè ou ap ou pral dòmi ou mare cheve ou oubyen ou mete yon bone nan cheve a pou demen si Dieu veut ou leve vè ou lave cheve ou ok mes amours se trè senp e fasil e kite mwen pral mete li nan vèso mwen pral mete la pou mwen ka mete li sou dife ok. Sa se li menm ki la, ok. Mwen mete lan vèso a epi map vide l'huil. L'huil la la dan, ok. Pou li ka fri ansanm avèk. Rete suiv pou nou wè koman mwen pral fini avèk, mwen pral fè ti tèt l'huil mwen an, ok mè zamou. Mwen la map mete ti tèt lwil mwen an ok mes amours sa se bay la k nan dife a la map vide lwil la ladan ok map vide lwil la ladan li wè lwil la e li map vide ladan la lwil eh, d'olive extra vierge ok. Mwen vide lwil la ladan li ok mes amour. E lè wap fè li mes amour kite li byen sèch pou lwil la pa gate pou lwil la pa gen move sant ok ni lwil kokoye wap met ladan li kite dlo kawòt la sèch ladan li pou ka Poul ka bagay ok poul ka byen. Ok mes amour lwil mwen an fin fri ok sa se lwil mwen an map vide nan sa avek tout karot la ok sa se li menm map vide pou mwen koule li ou ka koule l nan yon ti twal si ou pa genyen e paswa ki fen ok. Pa kite kawòt la boule mes amour pa kite kawòt la boule wè po kawòt sa e ma kawòt la pa jetel ou ka sèvi avèl pou pase sou po ou pase nan vizaj ou pase kelkeswa kote ou ta renmen nan kò ou bèl nan kout ponyèt ou ok pase li li ap fè ti po ou byen bèl sa vle di ke mwen pri jel la. Epi sa se rezilta lwil mwen an ok mes amour wè sa se lwil kawòt mwen an li bon pou cheve li bon pou cheve e li bon pou po tou nou pa bezwen neglijel li ap itil nou anpil e lè nou fin gade ti tèt video a vin remèsyem anba li vin dim kòman li bon nou sèvi avèl kòman li rete nou byen ok mes amour. Mwen di yon gran mèsi a chak moun ki ta pe pran tan yo, pran san yo pou yo te gade ti tèt videyo m nan. Mwen di nou yon gran mèsi, nou p ap regrèt, pa neglije pataje li, abòne, like epi kòmante, nou p ap regrèt ok mes amours, bizou a chak fwa. Nou gade video a mwen plis renmen nou mwen plis kontan mwen santi nou banm fòs avèk kouraj ok bizou bizou babay chak moun ki te pran ti tan sa poul te edem avèk ti tèt views sa ki te ede mwen pataje video sa ki te edem ki te tande rete tande kisa mwen tap fè kòman m tap prepare ti tèt lwil la.